Mesdames et messieurs, bonsoir. Se Ann Pale ki rantre lakay ou. Crystal Magazine pote emisyon sa pou ou chak semèn, chak dimanch. Nan emisyon sila a, nou diskite avèk yon envite, nou fè deba kote ke w ap aprann anpil bagay. E jodi a, nou gen gran onè pou nou resevwa yon envite de marque. Yon envite ki gen anpil enpòtans nan kominote Limonadyen nan se Mèt Frisnel Altinor, se avèk li nou pral koze jodi a. Mèt Altinor, byenvni sou Kristal Magazine nan emisyon Ann Pale. Bonsoir Dudley Pierre, bonsoir tout entènot. M vle remèsye e felisite Kristal Magazine de envitasyon an e s on plèzi pou n ansanm nan lè sila.
Jan nou te di l lan, avèk Mèt Altinò, nou pral gen yon deba ki ase enteresan. Nou pral diskite sou ki sa ki dwe fèt pou peyi Dayiti respire, ki sa ki dwe fèt pou peyi a jwenn yon ale mye. Men avan, nou ta renmen envite nou an prezante nou tèt li, di nou kiyès li ye. Nou ta renmen li pèmèt piblik lan konnen l bokou plis.

sètèn fòmasyon nan syans jiridik, mwen genyen sètèn fòmasyon nan edikasyon, epi tou m se yon antreprenè, m se ansenyan, epi tou nou enterese anpil a sa ki regade peyi nou, sa fè ke nou toujou ap akonpanye kominote a, jenès lan, nan kad konferans, nan kad fòmasyon. E vwala, grosso modo kiyès ki Frisnel Altinor. Bon mèsi mèt Frisnel paske w pèmèt piblik la gen yon ansanm denfòmasyon sou ou menm. Nou pral fè deba a jodi an sou sitiyasyon, sou konjonkti peyi Dayiti kote ke nou nan yon kafou ki ekstrèmeman difisil ke se swa sou le plan ekonomik, sou le plan politik, sou le plan sosyal, an gwo peyi a li nan yon sitiyasyon ki konplike. Ki premyè lekti ou fè de sitiyasyon nap viv jodi a an Ayiti? Bon, sitiyasyon nap viv jodi an, li vrèman katastwofik e m pwofite de okazyon sila, de espas kristal magazin nan, pou m pwofite non sèlman salye tout pèp ayisyen an, Salye tout moun k ap viv nan Nò yo, salye tout moun Limonad yo, e pandan tou m ap pataje senpati m a tout pèp ayisyen an ki viktim puiske prezidan Jovenel Moïse, prezidan kontèste, prezidan defakto, antouka kèlkeswa jan ou ka kalifye l lan men se yon sitwayen. Ayisyen se yon èt imen, donk nan fason jiska prezan enfòmasyon yo montre ke li asasine a, nou deplore sa, nou kondane l e nou vle pataje senpati nou a tout Ayisyen a fanmi li. Sitiyasyon peyi an jodi an li vrèman katastwofik jan m te di l lan, poukisa? Se paske e nan peyi sila a. Nou soufri anpil. Nou soufri anpil e youn nan kèstyon pèsonèlman m konn ap poze tèt mwen ki preyokipe m e ki byen si preyokipe tout Ayisyen se kisa k ap mache byen nan peyi sila. Donk sitiyasyon an li katastwofik nan chak domèn, nan chak aspè ou konsidere l w ap wè ke genyen vrèman bokou bokou pa fè, bokou pa refè donk m espere ke Toutolon de antrevi an, nou konsidere pwen pa pwen reyalite sila a. Bon, ou prezante yon tablo ki sombre pou Ayiti, paske pa rapò a konjonkti politik, pa rapò a evènman yo, dènye evènman yo, nou kab di Ayiti li nan yon zòn ki frajil, nan yon kafou ki konplike. Mentnan, ki sa, dapre ou menm, Ki koz ke jodi an Ayiti ap soufri konsa? Ki eleman nou kapab soulinye ki majè nan jan sitiyasyon an dejenere an Ayiti? Monchè, nan eta peyi a ye a, se vrèman anpil. Anpil rezon, anpil sitiyasyon ki majè. Lè n konsidere istwa peyi a menm. Donk se yon peyi ki ap pwale dabim an abim. Se yon peyi ki konnen, m ta va di depi nan fondasyon l, yon ansanm devènman trajik. Asasina prezidan, timoun pa janm ka al lekòl. Kalite edikasyon nou se toujou yon pwoblèm, genyen yon lit pou le pouvoir, donk genyen de zelu an depi di fèt ke pèp lan vote yo, yo ba yo, yo gen manda, men yo plis jeneralman wè pwòp tèt pa yo, genyen yon sistèm, gen yon pwoblèm, m ta va di konstitisyonèl tou. Nan peyi a gon defisit de lwa donk se yon peyi ki ajenou e ke jodi a chak pitit peyi sila a yo bezwen angaje yo nan yon batay yon fason pou ke yo rive pote chanjman ke peyi a reve a. Donk si m tap eseye gade pwoblèm ki majè ke peyi a genyen, Dabor m tap oblije admèt ke gen yon pwoblèm de patriyotism. Yon pwoblèm de patriyotism ki fè ke chak Ayisyen pa wè dabor le bien-être de la patrie, le bien-être collectif, yo plis wè bien-être pèsonèl. E gen yon ka jodi a la ki devan nou, ki dwe preokipe nou tout kòm Ayisyen e ki dwe revòlte nou, se ke gen yon pouvwa ki te an plas, manda fini ou pa, puiske gen yon pakèt flou sou kestyon sila a, men lesansyèl, li pa t ap dirije peyi a byen. Anpil moun ap mouri, anpil masak fèt, men tou, jodi a, de fason trajik, men lefèt se ke li pa la. Pandan l pa la a, pandan l pa la a, m pe, fon ti pèmèt ke m elabore plis, pandan l pa la a, ki sa k rive? An fas la jodi a, kote ke mwen menm kòm sitwayen, m ap tann espwa, e espwa sila a, pou m jwenn li jodi a nan kawfou nou ye la a, Se pa yon moun ki ka pote l. Donk m t ap tann ke genyen apèl ki fèt pou dyalòg nasyonal la li rive posib, pou tout sektè reprezante pou pwopoze yon lòt altènativ a peyi a. Jodi a on dirè ke anpil kan se prezidan yo vle pwopoze, se pouvwa yo vle pran. Pandan se tan, ki sa yo pral fè? Dayè nou nan sitiyasyon dekonstitisyonalite total. Men tanm tap di tout a lè an eske pou ou menm se paske lendividualism li prime sou le kolektif ki fè ke jodi an peyi a li nan sitiyasyon sila a eske se paske chak moun wè tèt pa yo ou byen yo wè enterè klan pa yo a dabò ke le peyi ki fè ke sitiyasyon li osi konplike an Ayiti. Nou ka pranl kòm yon pwoblèm fondamantal. Lè n fin pran l kòm pwoblèm fondamantal, ou pral wè konsekans pwoblèm sila a. Se paske nèg la wè oubyen fanm lan wè pwòp tèt pa l ki fè ke lòske l pran pouvwa, li sese d'être un serviteur. Se paske li wè pwòp tèt pa l ki fè li plonje dans la corruption e nan kòripsyon an kisa l pral fè? Enben, l ap piye. pou li menm o detriman de mas lan. Se egosantrism sila a menm ki fè ke moun nan oubyen otorite an, an depi di fèt ke konstitisyon an di l men ki sa ki dwe fèt, men ki sa k pa dwe fèt, yo tonbe nan vyole konstitisyon, nan vyole lalwa, si nou vle tounen nan fon petwokaribe. lajan ki te disponib, alò son prè dayè, ke nou gen pou nou remèt, men ki te dwe sèvi nou nan peyi nou. E jodi a, de twa k senk nèg, fanm, yo pran l pou yo, epi finalman men eta peyi a. Epi, yon nan bagay ki rive nan menm egosantrism sila a, li vin pwovoke yon trè movèz repatisyon de richès peyi an. Ki jan m esplike sa? Nou nan yon peyi pov, m vle rèspèkte. Tout otorite. E antank otorite, yo bezwen genyen privilèj, yo bezwen genyen mwayen pou yo egzekite wòl, tach ke yo genyen. Men kijan w fè di m m nan yon peyi kote ke yon pil timoun nan lari, yo pa ka al lekòl, epi pou de twa jou, pou Pak, Ou di m wap bay yon palmantè dè milye de goud. Wi, nou panse ke gen yon sitiyasyon ki ase difisil pa rapò a vizyon otorite yo de leta, sa pèmèt ke peyi a li vin twouve l an difikilte paske otorite yo menm yo manke vizyon ou di mwens yo pa pran, yo pa fè la part des choses. Yo pa pran de dispozisyon efektiv pou gen yon ale mye, e sa pandan yon pakèt tan. Sepandan, anpil moun pale de sistèm, anpil moun tou pale de konstitisyon, men sa fè pli de 20 konstitisyon peyi an pase, sistèm, sistèm, gen anpil prezidan, anpil mòd de gouvèneman. Anpil mòd de gouvènabilite pase nan peyi a, sepandan pwoblèm yo rete antye. Ou gen, te genyen, te gen anperè, genyen dè moun yo di ki prezidan a vi, te genyen dè prezidan ki suivan tèl ou tèl konstitisyon, si w kapab pran repiblik Geffrard pa menm jan avèk repiblik, e. Non Alexis se pa se pa se pa menm bagay la Sweet Da Tignav pa menm jan avèk Stenio Vincent ou ankò Estimé Duvalier tou sa yo pa menm men sepandan pwoblèm yo rete antye èske la a pa gen yon yon kestyon nou dwe poze nou sou sitiyasyon peyi Dayiti atravè listwa e menm jodi a. Donk se pa yon aza lòske mwen te soulinye youn nan pwoblèm majè ki genyen se

ki an vigè jodi a, li garanti dwa dwa zimen, dwa de lòm, men èske dwa nou respekte? Konstitisyon sila a, li garanti lekòl, notamman lekòl fondamantal, pou tous e gratis. Konbyen timoun ki nan lari?

Ayisyen dwe pran pou gen yon lòt Ayiti. Ki sa nou ka fè ansanm? Nou konstate atravè listwa, atravè istwa peyi a, dane an ane, de prezidan an prezidan, de konstitisyon an konstitisyon, bagay yo pa amelyore, pa gen yon chanjman reyèl, toujou gen de pwoblèm, toujou gen kriz. Mentnan, ki sa ki dwe fèt pou gen yon lòt Ayiti? Ki sa k dwe fèt pou gen yon lòt Ayiti? E m tou pwofite salye ou menm, une fois de plus, e felisite Cristal Magazine. An n pale! An n pale! E an n pale fran! An n pale peyi! An nou kondane tout sa k merite kondane, epi an depi de dezakò nou yo, Annou gade ki sa, sou ki pwen, nou jwenn akò. Ki sa ki denterè komen? Se egzakteman sa pou n fè, an n pale. E jodi a la, m pwofite de Kristal Magazine pou m fè apèl sila a a tout peyi a. Tout moun ki nan peyi Dayiti, tout Ayisyen toupatou ki nan dyaspora, tout kote nou ye, an n pale. Mesye ki opouvwa jodi a, antre gimè, Antre gimè o pouvwa. Paske jodi a la, se kòm si pa genyen leta. Pa genyen leta, piske ou genyen yon premye ministre ki demisyonè, ou genyen yon premye ministre ki nome, men ki non sèlman pa gen palman dayè pou l pase devan l, pa gen asanble nasyonal, gen sèlman chanbre sena a e yon tyè ladan li ki la a. Anplis premye minis sila a. Li pa li pat enstale. Men kounye a la ou pa genyen prezidan. Pa gen anyen kòm lwa ou ka rale pou rezoud pwoblèm sila a. Pa gen anyen kòm konstitisyon ou ka rale pou rezoud pwoblèm sila a. Yon lòt lòt rezon anplis ki montre efektivman se pale pou nou pale. Pale fran, pale peyi pou nou debouche sou yon pwojè de sosyete. Yon pwojè de sosyete kote kevantyèlman nan pale sila yo, Ou kapab vin genyen nouvèl konstitisyon. Nouvèl konstitisyon sila kapab konsakre tout altènativ ke nou vin genyen la yo a, yon fason pou ke nou ofri yon lòt demen a peyi nou an. Men vrèman, jodi an, se pa lit pou pouvwa ki dwe genyen, men se lit pou nou chanje Ayiti, se lit pou nou chanje sitiyasyon sa ki pi pòv yo. Bon, ann pale pou n diskite pou n gen yon lòt Ayiti. Mentenan, sou ki fòm nou dwe fè pale sila a? Paske, depi ou nan politik, pwobableman ap gen divèjans, nou tout p ap wè bagay yo menm jan, pral toujou gen yon moun ki vle pran pouvwa a. Sepandan, nou gen dwa toujou pale pou n konstwi yon pwojè, men pwojè sila a se sou ki fòm? Gen moun ki rele eta jenewosektoryèl, gen moun ki pale de konferans nasyonal, nou te gen dwa. Yo ka ba l tout fòm. Mentnan, konesan Ayisyen, ki fòm ki ta pi bon pou nou pale? Eske mwen menm? Eske se lidè politik yo? Eske se sosyete sivil antre gimè òganize? Oubyen se chak Ayisyen? Eske mwen menm, ou menm, tout moun ki nan kolektivite yo, ki jan y ap ka patisipe nan pale sa a? Ok, nou nou nan yon peyi m oblije mete l antre giyimè, yon peyi ke nou di ki demokratik. Men, fò n di ke genyen kanmenm de baz demokratik nan peyi an, pa egzanp la separasyon de pouvwa. Sa se yon baz demokratik. Kounye a la, nou ka pwofite pwosede de plizyè fason. Yonn nan fason nou kapab pwosede, se pa reprezantativite. Paske nou nan demokrasi reprezantativ dayè. Donk, nou genyen On ensemble d'autorite. Se vre ke pouvwa leta yo jodi a yo ajenou, men si ou vle jodi a la adrese w o pouvwa lejislatif, gen yon kote w ka depoze yon dokiman. Donk kelke pa pou li egziste, menm si li kapab, pa fonksyonèl reyèlman. Sa se yon egzanp. Si ou vle adrese ou jodi a a pouvwa lejislatif lan, gen kote ou kapab depoze yon dokiman. Dayè, Sena a li fonksyone an pèmanans, genyen yon gwoup senatè ki la a, enben, sektè sila yo ki reprezante twa pouvwa yo, se yon kouch. Mentenan, gen sosyete sivil lan. Genyen, nan sosyete sivil lan, vrèman ki vast. Genyen sektè relijye an, gen sektè vodou an, genyen edikasyon, inivèsite yo, rektè inivèsite yo, genyen menm si se dè mè, de fakto, men genyen lè mè, gen kazèk yo. Donk, genyen yon reprezantativite nasyonal ki bezwen fèt, yon fason pou ke pale fran sa a li rive posib. Rive posib nan sans ke Chak moun, kèlkeswa kote yo ye nan peyi an, yo santi yo reprezante. E kèlke pa, kèlke pa, se youn nan erè nou toujou komèt nan peyi an, nan tantativ de dyalòg yo, nou twò prese. Nou twò prese. Donk, il fò ke, si m gen yon mè nan komin pa m lan, ki pwal reprezante m nan yon dyalòg nasyonal, enben Mercy la paka leve l ale. Fòk li rasanble fòs viv komin nan. Fòk li dyaloge dabò nan komin nan pou se lide chak sitwayen nan komin nan l al pote ale. Egzakteman.
Egzakteman. Donk e m jis pran egzanp mè la, men ki vrè pou chak sektè ki ta va genyen pou reprezante nan kad yon dyalòg nasyonal.

pou lòt nèg gwo gwo palto yo panse ke yo kapab fèmel yo kapab redwil donk si se enterè ayiti se enterè moun yo ki avan kèlkeswa kote lide a soti kit se nan moun ki tap batay nan opozisyon yo kit se nan moun ki nan pouvwa yo nenpòt sektè li sifi ke son lide ki nan avantaj peyi an yo bezwen konsiderel paske vrèman nou dwe konstwir yon lòt ayiti e se yon obligasyon dayè. Nou rate anpil okazyon. Sa se dènyè okazyon ke n pa dwe rate a. Enben la, èske sa pa enplike yon chanjman de mantalite? Paske an Ayiti, gen moun ki kwè ke se yo menm ki gen verite yo. Oubyen gen dè moun ki gen dè enterè ki p ap fòseman ap tann nou repartir de zero. Gen moun ki pa ta swete ke gon chanjman. Men nantan, moun sila yo, èske yo pa dwe nan pale sila a, èske yo pa dwe nan dyalòg sila a tou, paske yo menm, yo pa fòseman wè bagay la menm jan avèk tout moun, yo gen dè zenterè ki fè ke gon jan, gon jan yo vle bagay lan rete. Men nantan, e moun sila yo, èske yo pa ta dwe chanje mantalite, kòman, kòman, kòman y ap wè chita pale sila a, kòman y ap wè dyalòg sila a, kòman y ap wè pale sila a? Parle sila, dyalòg sa a, li bezwen enklizif. Li pa dwe genyen eksklizivite ladan. Tout moun gen dwa pale e dayè tout moun bezwen vini menm avèk kontradiksyon yo. Se kontradiksyon yo dayè ki pwal bay nou le vrè, ki pwal pèmèt ke nou rive sur lesans menm. de kote nou vle kote nou vle ale an paske ke li li pa sa pa fèt nan kenn sosyete kote ke tout moun wè bagay yo menm jan okontrè se a fòs ke n ap diskite n ap chèche akò e yon nan bagay ki enpòtan tou se ke jeneralman toujou gen bagay toujou genyen anpil bagay ki akòde nou nou genyen yon mantalite ki vle parèt negativ nan sans ke Olye nou chita sou sa ki akòde nou yo pou nou konstwi, nou plis ap gade ki sa ki dezakò antre nou e sa pèmèt ke jeneralman nou pèdire, nou pèdi tan san ke nou pa rive reyalize de grann choz. Donk, pòt lan dwe louvri pou tout moun. Mentenan, gen de priyorite. Priyorite yo se Ayiti. Priyorite yo se kòlektivite. Mentenan, anpalan de kòlektivite, ki. Ki apò kolektivite an ka pote nan yon lòt Ayiti? Kominote a, tout seksyon kominal yo, tout moun k ap viv nan kominote yo, yo bezwen angaje yo. Gen yon majorite yo rele nan peyi sila majorite silansyez. jeneralman ki gen ladan l dè moun byen pwenti, dè entèlèktyèl, men pa rapò a, m ta va di, sa yo fè de politik lan, imaj yo fè de politik nan peyi an, moun sila yo pa vle enplike yo. Jodi a m fè apèl a yo menm. Yo bezwen enplike yo nan desizyon k ap pran pou peyi a, yo bezwen patisipe, yo bezwen entegre. Se sèl fason reyèlman pou nou rive a chanjman nou bezwen. nan peyi a. Enplikasyon tout moun, sila yo nou di ki se majorite silansyez lan yo bezwen enplike yo vizibleman. Donk tout moun gen mo pa yo, notamman nan kolektivite yo. An nou vote de mè ki genyen kalifikasyon, ki gen konpetans, ki gen eksperyans yon fason pou ke yo menm. Dayè, jeneralman nou admèt ke devlopman li lokal. Li lokal e, nan devlopman lokal sila a, ou ka pral wè li tounen yon modèl ki kapab al enplemante dan dotre komin yon fason pou ke nou chanje tout peyi a. E nan kad devlòpman lokal sila a, yon nan bagay mwen menm avèk ekip mwen nou entegre nou ladan l jodi a la, se nan non sèlman entegrasyon men nan akonpanyeman nan travay kominotè. e sa fè nou lanse on sant ki rele CIDI, se sant d'initiation au développement intégré et à l'entreprise en Haïti. Donk li pèmèt ke nou kòmanse ap akonpanye moun yo nan popilasyon an, n ap fè devlopman nan popilasyon an, yon fason pou ke nou chanje lavi moun yo nan kominote nou menm nou ap evolye. N ap poze 2 dènye kesyon pou nou fini. Premyè kesyon an se. Kijan limonad ye jodi an daprè ou menm? E kisa ki ka fèt pou ke gon komin pa rapò a jan lap evolye a, pou gon komin ki ki reprezante yon bagay efektivman nan peyi a? Ok, jan le moun ap ye jodi a la, tout moun ka konstate l, se kòm le peyi. Se kòm le peyi, e dezòd yo toupatou, e m pwofite kondane jodi a la, e dezòd yon seri dotorite nan limonad, mete ansanm avèk yon seri de lòt vagabon, nèg yo ap vole tè toupatou, nèg yo ap kraze jaden peyizan yo, donk sa li pa serye ditou. Nou kondane sa. Mentenan, kijan pou limonad ye? Menm chita pale ki dwe fèt pou tout peyi an, fò l fèt pou limonad. Nou chita pale, nou defini les grandes lignes de de limonad a venir e nou fè an sòt ke nou vote nan eleksyon moun ki kapab al defann grandes lignes sila yo a, moun ki kapab al enplemante yo. Mentan, eske ou menm ou prè pou ke ou kapab ede komin nan, ede zòn nan soti de sitiyasyon sa li ye a pou ale nan yon sitiyasyon ki pi bon? Eske ou menm ou kapab o sèvis de kominote a nan lide swa kòm yon otorite, ki pwojè politik ou menm ou genyen pou komin nan? Bon, e.
Alò, ou ap mande m eske n prè? Non, nou se aktè. Ok. Nou se aktè.
Aktè ki pwouve nan diferant manyè. Youn nan bagay, an depi de posiblite n genyen pou nou swa ta kite peyi a ou pa, nou rete limonad. E rete limonad ki sa n ap fè? Nou, pa egzanp, bay anpil tan nan yon sant de devlopman danfan. N ap akonpanye de jèn. Nou rete limonad se ansenyan. Maten an la menm bon nou te lise a, n ap ede elèv nevyèm ane yo, n ap fè seminè pou yo, n ap akonpanye yo. M sot talè a soulinye Sidhi. Se akonpanye n ap akonpanye kominote a. Se limonad demen an nou menm nou deja ap travay sou li la a. E ki jan nou travay sou li? Kèlke ribrik, byen vit. Pa egzanp, nou genyen Sidhi Edu. Li menm se pou edikasyon. Nan Sidhi Edu, yon jèn ki lekòl, enben paran l kapab jwenn mwayen li peye lekòl pou li pou yon ane. Epi pa ti kras pa ti kras l ap ranbouse. Sa osi vrè pou yon jèn ki nan inivèsite. Nou gen Sidy Ahmed asirans medikal. Moun, yon moun k ap mouri pou yon operasyon, pwoblèm medikaman, moun sa ka jis vini nan Sidy Ahmed, donk li jwenn mwayen pou li kouvri tout sa yo e defini yon kloz ofiramezi pou li kapab, donk, ap ranbouse. Sa se jis kèlke zegzanp. Gen Sidi Eko. Moun nan gen lide dantrepriz. Moun nan deja gen antrepriz. Enben, yo ka akonpanye l pou ranfòse antrepriz lan oubyen ede l enplemante yon lide dantrepriz ke l genyen. Donk, sa se otan daktivite. Gen Sidi APE. Jodi a nan Limonad gen elektrisite. Enben, nou di poukisa chak moun pa ka omwen gen yon refrijeratè, yon frizè lakay yo. Moun ki gen frizè yo, yo fè ji, yo vann glas. Men, Sa pa grann choz, men son detay de grann tay. Poukisa? Paran sa k bezwen voye ti moun nan lekol demen maten. Wi, wi, pwofite de sa pou. Vwala, donk se otan daktivite ke nou genyen. Se otan dir ke ou menm ou o sèvis de la kominote. Wi, nou deja o sèvis de kominote an nou. E pi, e si le plan politik, pwojè politik, pwojè politik. Kisa? Politik lan menm se administrasyon site a. Enben, pi gran pwojè politik nou genyen, se ladan nou ye menm. N ap pale, n ap batay, n ap poze aksyon pou chanje peyi a. E gen anpil zanmi, gen anpil zanmi ki enterese n anpil pou pa egzanp nan evantyèlman si gen eleksyon k ap fèt nan peyi a la pou nou ta kandida a la deputasyon. Gen anpil konsensis k ap fèt, gen anpil chita pale ki kòmanse fèt E nou santi popilasyon an li menm, puiske nou osèvis de li, anpil moun temwanye ke yo t ap tann sa, puiske gen yon defisit de reprezantativite depi anpil tan pou Limonad su le plan politik alechèl nasyonal e entènasyonal, enben, nou ap kontinye. ap evalye, nou ap kontinye analize, kontinye fè konsiltasyon yo, paske nou pa pwal dèyè politik fòseman pou le pouvwa, men se pou sèvir. Il fò ke dabò gen yon konsensus ki fèt otour de nou, pou n sur ke popilasyon an li vle, enben lè sa a n ap kontinye avanse, akonpanye l, e nan sphère sila, oubyen nan yon lòt, lesansyèl se ke Yè, jodi a, e demen nap toujou o sèvis de Limonad. Mèsi Mèt Altinò, se t on plezi pou n te fè deba sila a nan Ann Pale sou Kristal Magazine. On dènye mo a tout moun ki tap swiv emisyon sila a? Ebyen dabò map remèsye Kristal Magazine, spesyalman ou menm avèk tout ekip ou ki pèmèt ke nou echanje, nou pale jodi a e sitou sou sak regade peyi nou. Ki dènye mo nou gen pou peyi a jodi a? Se mande tout moun rete kalm, evite chak kote ou ye vyolans, E chak Ayisyen, chak Ayisyen bezwen konsidere tèt li kòm aktè ki kapab kontribye, ki kapab patisipe nan chanjman an. Kòmanse l lakay ou, nan fanmi w, nan lekòl kote w ye, nan legliz kote w ye, nan kominote w ap evolye. Chak okazyon, pa rate yo, poze yon aksyon ki ap pèmèt chanjman sila a, e pou tout peyi a, n ap mande dyalòg nasyonal fran avèk yon elan de. Patriyotism pou nou debouche sou yon pwojè peyi pou 45, 50 an, 100 an aveni yon fason pou ke tout jèn viv avèk espwa e pwojè sila li bezwen disponib pou tout moun, li bezwen menm anseye nan lekòl. Pou tout moun konnen, dan iks tan, men ki peyi nap genyen, konsa nap viv ak espwa, nap kolabore epi solidarite nasyonal. Merci a tout moun ki tap swiv ann pale jodi a, ou ka al abòne nou sou youtube, sou Facebook, sou Instagram, al swiv nou sotou sou Twitter, Krystal Magazine, Krystal Magazine avèk ou, merci, a la pwochèn.